Bonswa cheri m yo kòman nou ye? Mwen espere ke nou anfòm. Banm gade fwa ta di mwen la an ti jan fè nwa. Bon mwen sa vè. Mwen ka lè mwen fè kè raj. E mwen sa lè nou. Mwen te pase mwen te pase l sou. Mwen te pale ansanm avèk kèlke moun. Mwen te di ki aprè midi an mwen tap. Fè yon ti live. E mwen fin prepare, m byen prepare mes amour. E nou konnen bagay lòm fè, bagay lòm ap dirije pa ka pa ka rete byen. Donk yo koupe wifi an, se rete m rete, yo koupe wifi lakay mwen. Bon, lè m konn al peye l la poko rive. Yo senp pase, yo koupe l. Lè m panse m pral byen pase, donk yo pran wifi a, yo koupe l. Mezanm, se tèt chaje, se pa fòt mwen, n ava eskize mwen. Paske m te di apre midi an m t ap live. Bon, menm videyo sa m fè la, m poko ap lage l paske m pa gen entènèt. E yo pa ouvri, pou m ta di m pase nan nan biwo a pou m al pou m pou m al peye oubyen wè sa ki genyen, nan va eskize mwen. Bon, m pa konn ki lè videyo sa ap lage. Paske jodi samdi, lendi m p ap gen tan, lendi m panse y ap ouvri, m p ap gen tan lendi si Dye ve. Bon m poko konnen. Donk se sa ki koz. Ke ki fè mwen pa live aprè midi ankò. Ann ale brèfman palan. Gen moun e mwen te poste yon video kote ke mwen kontan mwen di ke mwen resevwa pin YouTube mwen an. Gen moun ki ekri m prive pou m ba yo yon ti esplikasyon de pin YouTube mwen resevwa. Gen moun ki pa konnen. Sa ke m kapab di ou depi YouTube la, li se, m ap ban nou yon ti esplikasyon de sa, pin YouTube la, jan ke nou toujou konnen l lan, ou gen dwa ap goumen de zero jiska zèd pou rive. Ou te komanse. nan kesyon abòne bondye fèw reyisi ou te kòmanse nan nan nan nan kòman menm nan nan kesyon pou fè 4000 è bondye fèw reyisi ebyen lèw fin monetize chanèl la lèw fin monetize chanèl youtube ou a youtube ba youtube pou jwenn pin youtube lan Yo tou ba ou yon kantite dola pou fè pou resevwa pin nan. Si ou pa fè kantite dola ke YouTube mande pou fè a, ou pap resevwa pin YouTube lan. Sa vle di ke ou gen dwa ap travay, si ou pa travay, Anpil pou resevwa pin nan ou pap resevwal paske fok ou fè kantite dola sa YouTube mande pou fè a fok ou fèl donk pou ka resevwa pin li an ok kisa li ye ankò lè ke ou fin resevwa pin nan Ou gen dwa resevwa l sou imel ou, konsa tou yo gen dwa pote l ba ou lakay ou. Mwen menm se lakay mwen youtube, se lakay mwen yo te pote epi l pa vin nan pou mwen, bagay sa yo. Yo pote l pou mwen lakay mwen, e lè yo pote l ba ou menm ki pa konnen, w ap wè se yon anvlòp yo lonje ba ou. Lè yo ouvri anvlòp la, w ap wè kote ki make, tankou flèch k ap di w ouvri anvlòp la, lè ou ouvri l w ap wè Numéro se yon numéro li ye wap wè numéro ke yo voye pou ou a numéro a li genyen 6 chif ladanl ou tande pin nan se yon numéro 6 chif ke li ye Ou pran ni lè ou pran l. Epi gen yo gen dwa te voye yon mesaj ba ou epi ou klike sou mesaj lan epi ou ale dirèkteman nan paj la kote ou dwe ale epi ou antre pin sa. Ok. Lè ou fin antre pin sa, ou pap wè l. Sof ke si lè ou tap ekri pin nan ou te fè yon erè, swa si te gen yon zero ou bliye ou mete yon 1, yo ka voye mesaj ba ou di ke ou mal antre pin nan. Se tout detay sa yo m ban nou, mwen ka ban nou sou pin nan. Dakò mes amour, fòk ou travay pou resevwa. Ou pa fin monetize epi pou rete konsa pou di wap tann pin non. Youtube ba yon prensip, li di men sa pou fè pou jwenn pin. Dakò? Ebyen se ti video sa ke m te pote pou nou mes amours, pou m te pale nou enpe de pin nan, pou m te ban nou ti esplikasyon pin nan. Se sa t fè tou mwen tou tèke kote ke mwen ta fè yon live aprè midi an,